Sa vle di m konnen nou nan yon peyi, peyi a di se vre pa gen travay. Men pandan pa gen travay la tou, si ou chache fè yon bagay, w ap ka viv. Se lè w viv menm, nan pran dyòl ou, foure l nan koze moun, konprann, met divizyòn nan fwaye moun, e sa se w fè pou vi w sèlman Bon, m byen etone. Pase, m panse se sèl mwen k ap anmerde jan wap fè l la. Men mennen m fè k ap di m la tou, mwen kòm ap anmerde l tou. Se son danje sosyal papa. Danje sosyal jan m di w la menm. Fè sa w bezwen fè a.
Ou bay kòb ase pou w ta fè l. Ou pa flanne ase pou w ta fè l. Ou wè Sendy, w ap tagèt, w ap bat kò w la. M pa p ba w manti. Ou wè fanm sa a baz. Fanm sa menm boss la paka retirel nan menl ale vwa pou ou kap fè tchoul boss la ou la avèm e pèp la kap pranm leson baz fanm sa gade map avèl pou lavi. Bon m pat janm konsidere ou t anfas mwen bagay sa pa tap janm ka fèt men m pa gen lòt repons map ba ou antouka match la kòmanse la wi match la kòmanse.
Yow, bro, ou pa kouman ti pitit la manda frekan? E sa m wè wi menn? Ou kwè l frekan menn? Bon, kounye a, misye li wont wont ti pitit la manda. Tan l soumoun, tan l bat kò l. Ou wè misye? M ap kraze l kanmenm. Bon, bon, etanke, etanke yon nèg mwen kòmsi yon astò e gen gwo sèvo menn. Ou pa fin pale la, ou kanpe la tan kou yon gwo egare, ou pa di nèg la anyen, epi nèg la ap ouvè kò l la menn. Se yon moun m fè bwa pou misye deja wi menn. Misye antre menn, li domine w konsa menn, ou rete pratatatatatatatatatatatat.

Damn li pa twonpe l. An nou plat fò debouye w pou jwenn yon enfòmasyon. Paske fòk nou fè yon rapò sou li paske nou bezwen lajan. A ou pa bezwen menm pale de sa ou konnen trè byen se ak lajan moun viv. M pral bay yon rapò kanmenm nenpòt jan l ye a. Si e pou m pouse Niki a ban mwen enfòmasyon pou m pase anba tè pou m jwenn enfòmasyon paske rapò a fò n bay li pou m jwenn lajan.

Balo silvouplè. Gade je m ak vin fou. Yap rele w wap fè stil. Atis ou ye? M bezwen w vin kote w. Nou pa manke pran yon gran nan zòn nan.
M pa konprann ou. Ou anm sib la ansanm avèk sa ou konn frekante yo.

Epa grapyay menm jan ansanm avèm.
Kòm ou an inosan touye m padone w tande.
Ay ansanm ou trete touye m.
Ey ma ou pran kiyès ki sa.

Antouleka ou pa vo lapèn. Antouka ou wè bò isi a frè. E mache sou 13 pa pile 14 vye tande. Ou pa konn a kyès wap pale a. E mwen t Niki a tande.
Si w pat konnen m di sa. E paske w pat konnen ki fè w fè erè sa ok. Kèt mesye, Glarim sa son pwoblèm. Sa fè 2 fwa l fè m chita la. Li toujou ap banm reta. Bon mwen eseye rele l.

Men cheri, banm di w yon ti bagay. Kòman w ta vle yon si bèl anj tankou w pou yon nèg ta men pèdi w? Ou konn sa ke m pap di w son labann di syèl, talè w ap vin di m m ap chante. Men sensèman cheri, ou son lamann syèl pou mwen cheri. Menm si m konnen. Plizyè kont nou fè m responsab kont yo wi Men mwen fè w konprann mwen tou cheri M se mari w avan tou Si m pa jalou pou ou cheri Sa k pral jalou pou ou?
Kounye a w konnen w se mari m Ou rele sa jalou? Franchman lè konsa lè wap pale bouch mwen vle di yon lòt moun. Tout tan son sèl non kap site nan bouch ou Niki Niki Niki sèl non sa ou konnen. Mwen vrèman pa konprann ou. Tout veye tout kote ou met pye wap avèk moun nan Niki Niki. Kisa Niki sa ye menm? M ta renmen konnen. Niki sa genlè se yon prezidan li ye? Li pran plas Jovenel la?
Cheri, pa bezwen di plis ke sa ou di yo la. Men, yon gen bagay m wè ki dwòl, ki ineksplikab, sè ke m pa vle gen twòp pouvwa nan relasyon nou cheri. Silans.
Mwen k bay niki pouvwa? Èske se mwen lè m ap pale avè w ki konn ti denam ki. Dèfwa m tou, m pa janm sonje li kisa li. Se ou menm ki konn toujou mete l nan tèt mwen apre m sonje li. Mwen k ba l oubyen ou menm ki ba l? M wè w bay li ki plis enpòtans. Ou site nen, ou site non l twòp lè w ap pale avè m. Èske m janm site non l? Epi talè, ban m yon ti pawòl tou. M wè w fin pran pòz ou la, ou Niki tou rasi. Se vouzan w konn wotè Niki?
Sa se ou menm ki konn. Lè w te dòmi deyò avè l la, ou pa t konn wote l? M te dòmi deyò a Niki. Se pa t anyen m t al fè a Niki non. Se pou m te ka fè tèt ou cho. Ou pale de Niki sa twòp. Epi ban m yon ti bagay.
Mèt yon ti bagay. Pran yon jou. Ou franchi baryè sa la. Ou dòmi deyò ankò. Kit sa Niki, kit se san Niki, dwe p deyò nèt. Tande m byen. Kou ou fini, annik kanpe anba. Rele Bèto. M pa p met kado pou ou anba. M fè sa m di w la wi.

Bèl blofèz. Non cheri se pa blofèz sa. Li konn jan poul fèm dis. Mwen renmen ou konnen mwen mou deja. Niki ou mou ap bay tèt ou pwoblèm pou Niki. M pa gen okenn santiman pou Niki. Ou konnen e ou menm mwen renmen. Poukisa ou fè tout bagay sa. Epi ou sot di yon bagay Tania cheri m pa renmen l non. Afè bagay ou di m konsa si m soti wap lè m rive anba rele w voye ti rad mwen yo pou mwen. Tade m pa konprann. Eske gason konn gen kay? La se pou mwen li ye wi ok. Ok la se devanm ki ban mwen. Ou pa ka di wap. Si pou met rad ou deyò se mwen pou met rad ou deyò. Ou konprann? Afè bagay wap vin di m wap mete deyò a wè koupe pawòl sa nan bouch ou. Pa di m sa ankò cheri paske m pap kwè lan ou. Ok bebe.
Eskize m cheri. Ou konnen m te an kolè pawòl la sòti konsa. E pa gen kesyon de sa cheri. Nan vye la ka cheri banm yon ti bagay tou. Wè wè non Niki sa se dènye fwa map stil nan bouch mwen wè lèl sot la cheri li pap konn lòt kay la non. Oh
wi cheri m tap kontan sa paske mwen vle kòmsi viv anpè ansanm avèw ou konnen Niki se soumoun li ye li ka mande enfòmasyon sa poul ka konn kote kay la ye ok men Niki pap konn lakay la. M'pap baw manti.
Daze rete la wap pale avèm ou pa janm site non Niki nan bouch ou. M'pap dil ankò cheri men kòm se se bon genlè tout moun konn achte bo pase'm konn gen moun k'achte 20 goud sou moun 30 goud sou wè Niki li menm gade gade genlè se pou 100 dola sou moun l'achte sa vle di jounen pap janm fini ou wè cheri wè lòt kay nou pral achte a wè si li konnen nou n'ap pran sekirite. M pa konprann. Gade m. Hey! Sa map fè m ti la fi, m tap touye w la. Sak sa sou la menm? Jan w wè a. Ou bat fanm tou menm? Sa gen menm Vava?
E w fè, e w fè l ap pale la toujou la. Konsa l tap benyen nan san l wi.
Bon, m fèk parèt la men nou gentan di e mwen menm ki fè sa men. Okipe l.

Si e pat mwen menm eske ou te ka ret anba epi yo gentan fè tout afè yo anlè a la mesye. M pat jwenn yo tap fè anyen sof ke m te jwenn madan fransè a bò kote m tap fè vaka m. Li te bò kote l?
Anben e konsa wi. Antouka patnè ou wè patnè sa? Vle yo a misye tande frè m. Oh dènyeman frè m m wè nèg sa papa.